Komisè Muscadin nou konnen ke ou fè yon operasyon maten an, kòman sa ye? Yè swa li te ozanviyon de 8 è di swa nou te enfòme ke tip sa ki se Junior Civil fè tikè nan bis de ki desid de fason pou l kapab rantre a Pò Sali answit pou l plonje nan peyi l Jeremi nou te enfòme de sa bon maten an n leve nou fè filati nou konn ki bò machin nan ye nou met antèn sou machin nan. Lè machin nan travèse Miragwàn, nou pa pran l Miragwàn, nou al pran l di kote de Fondènèg pou evite twòp skandal. Nou te rive, nou jwenn machin nan, nou te tcheke machin nan, nou te pase nan komisarya a, nou te pran de polisye avèk nou pou ke yo te kapab kanpe nan mitan lari a tou senpleman pou fè machin nan kanpe. E ki ki te arive fèt e ke nou te pran misye epi misyon an te fini pa akonpli. Misye se manb Izo 5 segond, li se yon bandi nodwòl li ye, tout chofè FADAP yo enfòme de misye, tout chofè machin yo, Tout chofè kabek ki nan liy nan konn vizaj sa a ok misye rele klou beton klou beton se misye ki toujou avèk bèg la nan menl kap ramase lajan nan men nèg yo e se byen etonan yo te wè misye ta al fè tikè yè e mwen te enfòme Dakò jèn gason sa kote li ye kounya? E pou le prezan e kadav la te atè a nou bay lòd a la jistis pou level a jij depè fè konsal. Eske nou te jwenn zam sou li? E misye te akonpanye de yon valiz ki rete nan machin nan. Men, nou te jwenn 2 bal, 2 katouch 5,56, ki te nan sans envès, mare nan yon mouchwa ble e blan. Nan yon mouchwa ble. Donk, ki se pwen l. Lè m te mande misye ki sa sa ye, li te di m sa a se pwen l. Lè m te mande l pou l ouvè l, li pa t vle ouvè l e ke li t al fè tantativ pou l te kouri. Ok, kounye a la, li mouri la? Wi, misye absan.
Misye pa la. Ok, komisè, nou aprann ke ou gen 2 polis ansanm avè w, yo konvoke yo. Ou okouran sa? E si yo konvoke yo, si direktè a konvoke yo, se afè pa l. E direktè a ki konnen pou gen sa pou travay. Se pou peyi a oubyen se pou bandi yo. Sof ke polis yo te avèk mwen. E mwen pa t ba yo lòd fè anyen. Yo te tou senpleman kanpe nan lari a avèk mwen pou te kapab idantifye yo kòm polisye de fason pou machin k ap pase yo ka wè se lapolis k ap fè operasyon. Kit la rive fèt, nèg yo te vini kanpe machin nan. Aprèzavwa nèg yo fin kenbe machin nan, mwen te òdone nèg yo kite espas la pou. Nèg yo pa ale ka rakonte kòm dabitid. Jèn gason sa se pa e polisye yo ki tiyel e se ata men kò. Negatif, negatif, negatif. Polisye yo pa reskontab, ni koupab. Yo te jis tou senpleman prezan e yo te jis kanpe machin nan epi m te bay òd kite espas la. Paye m sa m te bezwen jwenn nan men yo. On mesaj pou bandi yo ankò kòmisè se kisa la? Nip lan ap ret on simityè pou kèlkeswa nèg la. Ou pa ka travèse Nip lan. M bay sa kòm defi. Ou pa ka travèse Nip lan. Ou pa ka travèse pou al Jeremi, ou pa ka travèse pou al Okay, ou pa ka travèse pou al Okoto. Se rete nan limit pa yo a an atandan ke nou mache pran yo kote yo ye a. Donk Miragwàn ap rete yon simityè pou nèg yo, Nip lan ap rete yon labatwa pou yo. Sè ke ou pa pè kèlkeswa bandi ki vini an. M ap manje yo, m ap manje yo. Kèlkeswa bandi a, m pa bezwen konnen, m pa bezwen konn akwentans li nan peyi a. M pa bezwen konn pou kiyès l ap travay. M pa bezwen konn akwentans li avèk oken direktè depatmantal. M pa bezwen konn, m pa bezwen konn akwentans li. Ok, sof ke pa gen oken direktè depatmantal nan jiridiksyon pa m nan ki kapab bay yon bandi kouvèti. Ke w te direktè lapolis, ke w te kèlkeswa direktè w te ye a, ou pa ka pwoteje yon bandi nan ling pa m nan. Epi li nan ling pa w la ou menm w ap. E pou m wè l e m ap manje l.
M di l e m kanpe dèyè l. E pou m di l e sou zam mwen m kanpe pou m di l. Mèsi.